E tandike ane pase m ba l yon sachè plen chokola avèk pafen ladan. Ane sa m pap travay. Li sezi kepi m. Poutèt sa, poutèt chokola. Ok, m konn sa m pral fè. Si m konnen telefòn nan m pran wi. Bon, konbyen m pral vann yon kepi? Kèt mil. Tèlman m sou emosyon gade kepi a m pran. Si m konnen telefòn nan m pran l an men l wi. Li te mande m yon moto pou l al travay. Depi m jwenn yon travay, m ap achte moto a pou li avèk yon tout yon kado. Apre sa, m ap ba li yon pitit m pap okipe l. M ta pran telefòn nan, li mèt li mèt pou yon senkant mil pèso oubyen m ta bay li epi m ta achte chokola pou premye kepi a vann. Alewè kepi a yon senkant pèso yo l vann oubyen yon di pèso m pa konn konbyen m pa konn konbyen bagay sa yo vann non. De tout fason m konnen konn gen konn gen ayisyen ki dèyè yo. Ban m al ban m al bay li sa ou ban m pou li a m ap pran l m pa fè zewo paske m fè zewo m pito fè o. Li a. Bondye fè se pa telefòn m an li te sezi. Bon maten. M te di manzè konsa ke m ap achte yon moto pou li. Apre sa m tou retire moun konsa sou mwen. Paske jan de fi sa yo e pa fi pou rete ansanm avè yo. Mesye, depi 14 fevriye m konke pi nan men Don Roben. Kounya la menm poum vann kepi a m paka janm vann kepi a. On pakèt chilyen m wè kap pase la m pa wè ayisyen poum ta di m ta vann kepi a e poum ta fè kòb la. Sa on pwoblèm li ye wi. Pwoblèm li ye. Gad on ayisyen kap di mèsi Bondye m pral vann ayisyen kepi. Mesye mesye mesye m pale w silvouplè kòman w ye? Ou anfòm m anfòm wi. Gade pou yon bagay m ta pral ofri w la yo menm gon pwoblèm. M gon staff epi anndan m konn e m konn vann bagay sa yo. M al achte yo epi m vin vann yo. Men m gon sèl grenn kòmsi lè m di m gon sèl grenn la vle di m ba angaje m angaje la m gon sèl grenn bezwen pase m ta ofri w bagay m t ap ofri w li pou w te kapab fè m vann li silvouplè.

Kòman ou ye cheri se Don Oben.
Cheri m vin lakay ou menm devan pòt la. Eben cheri m vin wè w. Cheri ou pa bezwen malad pou m vin wè w cheri m konnen ki menaj mwen ou ye fò m vin wè w cheri.

M ta vann l oubyen m ta boure l mete l nan chasè. Gon bèl sipriz wi cheri. Kote gon sipriz la? Ki kote? Epa mwen menm.
Oh oh Eeh ou pap pranm cheri? Sa pou m fè w?
Nèg kap mawon pou 14 fevriye a sa pou m fè w? Eben cheri 14 fevriye m pat gen kòb cheri. Ou pat gen kòb sa pat anpeche w pa vin wè m ou pa pase wè m.

Ohh Mwen konnen w renmen ti pafen sa yo. Mèsi cheri. Pran ti pafen yo. Mwen konnen w renmen l paske mwen konnen depi w al nan mache depi w wè yo ou toujou achte. Li gen yon lòt ladan ankò ok. Ooh Cabotin Delgaz. Ayy ti pafen paw la sa. Mwen konnen sa ou pap negosi l cheri.
Mwen renmen sa anpil.
Mèsi anpil wi cheri. Mèsi anpil.
Ey poko tann mwen non.
M pote kle moto a pou ou tou. Non m wè 2 kle pran youn. Kenbe youn pou sou bezwen.
M pa bezwen m pa bezwen. Kòman? Non m pa bezwen. E sou bezwen fò vire.
Non m pap vire sou li konsa. E gen diven anndan wi nal bon ti diven. Non m pap bwè diven dayè m prese cheri ale m prale m pap bwè diven. Non men ou paka pote tout kado sa ou men ou pa vle m di w mèsi. Men cheri se pou ou l ye mwen pa bezwen ou pral anbrase m pou sa. Ou wè m fache wi.